Depi m vini li di m limen pwojektè pou li sou sektè enèjetik lan. E depi m rive, lè m ap analize tout sitiyasyon yo, m wè E-Power reprezante yon gwo pwa pou nou nan pwodiksyon. ki genyen k ap founi nan rezo a. E souvan nou pwodui 70 maksimòm jiskaprezan, men li menm li founi ant 25 e 29 megawat. Nan sans sa a li te enpòtan pou nou te vin wè li, pou nou te konn kòman n aji. E an menm tan tou m te poze kesyon daprè m ensistan anpil pou m konnen èske 25 ou 29 megawat li founi nou an donk yo pa se li menm yo pwodui yo pa gen lòt moun ki itilize ladan l. Li eksplike m tout reyalite yo e Dejean tou di m sa k pase, kòman e moun ki vin fè etid avèk yo an analize l avèk yo an konpòtman yo. M estime y ap founi yon bon sèvis. M estime tou. Travay y ap fè a garanti pou lontan pou yo mache avèk edh. Non te vini ankouraje yo e yo gen lòt pwoblèm nou pral wè kòman nou pral pote pwoblèm nan nan konsèy dè minis pou prezidan an tranche sou li avèk PM nan pou nou wè nou tou lè de ni yo menm kòm sektè prive ni nou menm kòm leta k ap mache kòtakòt Kòman nou ka viv ansanm pandan lontan? Pou chak fwa gon chanjman, pa gon lòt chanbadiman. Lè bagay yo byen fèt, y ap ret la pou lontan ankò e l ap bon pou popilasyon nou an. E nou konn gen anpil bagay ki pase mal nan sektè enèjètik sa a e nou ta renmen kounye a bagay yo byen fèt e lè yo byen fèt konsa ni sektè prive an ni leta a y ap mache kòtakòt e y ap kontan. Se sa k te make prezans mwen la isi an. M di ekip IPARE a mèsi dèske l byen resevwa nou. Mèsi dèske l asepte tout kesyon difisil mwen yo. M konnen gen de kesyon jenan ke m poze yo. M felisite Enjenyè Boisson ki pdg an, ki avèk tout sanfwa li, ki reponn tout kesyon. Li gen yon kantite de 30 megawat pou l founi e jiskaprezan n pa janm founi yon valè ki enferyè a 25 megawat. Kounye a nou menm, pa bliye non dènyèman m te nan Pelig, nou gen 3 gwoupman se yon sèl k ap mache. Gen P1 an ki ap repare la e gen P2 an ki founi sè dènye tan 15 megawat e men li gen pou l founi maksimòm 18 megawat. Gen P 3 tou. Li te fè pati de 3 turbine ke yo te repare pou nou pou 105 milyon dola. Donk 2 pa ba nou 3 zan. Donk Hervé di m de dispozisyon ap pran pou Alstom General Electric vini repare yo e de domaj tou ke yo koze nou pou yo reponn avèk yo. E an menm tan genyen Vare. ki gen anpil pwoblèm ke bon map tann Hervé dim li gen yon kòb li te bezwen la 396 mil dola ke nou ba li e li pral repare yo pou lòt semèn nan poul mete Varreux an mach tout bon y konpri kafou swit a yon mazout ki te de movèz kalite daprè sa yo dim men nou bay moun yo garanti anpil travay rejim nan ap fè notamman prezidan an pou nou antre nan dinamik kouran 24 sou 24 lan. Se yon vizyon e anpil preparasyon ap fèt pou nou genyen l e nan yon tan ki pa lwen, moun yo ap wè sistèm sa a amelyore totalman totalman. Menm si tout moun pa ka jwenn kouran 24 sou 24 an menm tan, men ap gen kouran 24 sou 24. Y ap dispatching nan e m kwè responsab rezo a la a. E yo pral wè kòman pou yo fè li pou kou an pa yon pwoblèm jan li te ye avan. Si pa t gen kowonaviris lan kote Alstom te ka rantre tousuit anndan peyi an, nou t ap gen 56 megawat ki t ap sòti Pelig, ki t ap adisyone a 25 megawat E-Power lan, plis lè w pran Varreux, lè w pran Kafou, ki kantite sa yo, m si nou t ap gen anpil kouran. Men gen dot travay ke mwen menm m pa ko vle pale de yo, prezidan ap pale de yo byento avèk ekip li, ke ka dè demach k ap fèt ke pou genyen anpil megawat sou le mache pou ke tout moun ka viv de kouran elektrik anndan peyi a. Y ap wè nan mwa sa a, nan mwa jen sa a kouran ap amelyore seryezman. Nou te vrèman trè trè ere lòske minis lan anonse n ke l te vle vin vizite Iparòt. E se premye fwa ke minis la rann nou vizit. E nou akeyi li lè bra ouvè. Nou reponn tout kesyon ke l te genyen pou nou. E nou pale tou avèk li de sa nou menm nou bezwen, sa nou nou ta renmen rive avèk kòm antant avèk Leta. E li pwomèt nou l ap travay avèk nou. Apre sa, nou t al fè yon vizit pou n te ka montre minis la izin nan, pou n montre l kòman l mache. Epi sitou pou nou pase ti tan pou nou montre l kòman èske edh mezire kantite kouran k ap sòti nan izin nan k apral jwenn edh. Paske se kouran k sòti nan izin nan al jwenn edh, se kouran sa a ke edh peye. Edh pa ka peye anyen lòt. Donk minis la te trè enterese pou l konprann ki jan yo mezire l, ki jan ke edh kapab asire l ke sa ki make sou fakti a se sa l te resevwa vrèman. Donk nou fè, nou reponn kesyon sa yo, nou montre minis la, nou montre l kontè yo ki sele, ke edh kontwole, piske l sele yo. Epi, nou retounen isi a, nan sal konferans lan, e nou trè kontan de vizit non sèlman minis la, men vizit direktè jeneral edh la tou, mesye P. Nou ap reponn a yon kontra ke nou genyen avèk edh e avèk Leta. Kontra sa a se alasuit yon apèl dòf ki te fèt pa edh an 2005, e nou menm, Nou pa ka jis deside ke nou pral pwodui plis kouran, nou pa ka deside ke nou vle bay plis kouran. Se de konsè avèk Leta pou nou travay. Donk, wi nou se yon antrepriz sektè prive, si nou kapab vann plis kouran, si nou kapab fè dè devlopman, nou toujou enterese, nou toujou akeyi sa avèk anpil enterè. Men se pa nou ki ka pran desizyon pou nou ta, pa egzanp, double kapasite izin nan. Se yon kontra ke nou genyen, se pa, se pa nou ki te chwazi kantite megawatt ke nou ta pral pwodwi, se pa nou ki te chwazi se avèk mazout nou pral fè'l, se te sa kontra a, se sa apèl dòf la te mande. Donk nou reponn a sa apèl dòf la te mande a. Donk pou le moman, kontra nou an mande nou pou'n pwodwi 30 megawatt avèk mazout e se sa ke n'ap fè. Mentnan sa pa vle di ke dan 1 an, dan 2 zan, nan 3 zan, nou pa kapab ap pwodui kouran avèk pa egzanp enèji solè. Men, jodi a, kontra pa nou an, se sa l te mande. Li te mande pou n pwodui 30 megawat o mazout. Depi ke n kòmanse fonksyone an 2011, nou kòmanse pwodui kouran. Jiska jodi a, mwen kwè ke vrèman nou fonksyone avèk edh an patenè. Nou gen de lè nou rele yo, nou mande yo konsèy, gen de lè nou mande yo ede nou, gen de lè yo mande nou ede yo tou. Nou travay vrèman an bon patenè e relasyon an trè bon. Natirèlman, nan tout relasyon, ke se yon relasyon komèsyal, ke se yon relasyon maryaj, ke se yon relasyon papa a pitit, Toujou genyen yon evolisyon, toujou gen de konvèsasyon, toujou gen de diskisyon. Donk nou toujou ap diskite avèk Leta e nou toujou ap di Leta sa nou bezwen, li menm l ap di n sa l bezwen. E s on relasyon dinamik, men relasyon an trè bon. Vizit li an senpleman reyafime ke sa n ap fè a s on patenarya li. E m kwè ke pwogrè nou lan kesyon elektrisite a, m pa pale de pwogrè IPAWA sèlman, Men pwogrè tout sektè enèjetik lan sètènman mande jan de patenarya sa yo. Donk senpleman, m vle di ke mwen menm antanke mwen trè, trè kontan de prezans minis lan jodi a paske lè nou, m fè pati de moun ki pandan dè, dè, dè semèn, dè mwa nou negosye kesyon kontra sa a apre, apre apèl dòf lan, sa m ka di se la chose suivante se ke kontra a se yon kontra antre leta,

e de kondisyon ki pèmèt ke evantyèlman antanke envestisè n al pi lwen. Men m ap di mwen menm ke sa angaje mwen menm pèsonèlman, m te envesti, m te di sa piblikman il y a longtemps lan mikwo Roro Pharel, m te di ke m te pran epay pa m, epay madanm mwen eksetera m mete l lan ipawa. Si kondisyon yo etabli de pè despri ke minis sa mande la, lè kondisyon son klè e ke patenarya a aktif E dinamik, sa m ka di antanke envestisè, mwen pre a fè yon efò si bezwen è pou nou kontinye envesti, travay pou pwogrè. Gen de pwoblèm pasaje, trè pasaje o nivo pwodiksyon an e jan minis Nader sot di la a, n ap travay darachpye pou ke.

E-Power, ke m remèsye l, se patenè nou, ensiste anpil sou peman ke Leta ayisyen gen pou fè anvè li. San peman sa, l pa ka kenbe. Ebyen, edh nan menm sitiyasyon an. N ap di kliyantèl la ki jwenn kouran an, se avèk kòb ke l gen pou l peye a, ke edh kapab fonksyone e se avèl tou ke edh yon jou kapab peye li pa wè ladan l donk nou nan yon sik fòk chak aktè nan sik la pran responsabilite yo edh ap fè tout efò l pou l bay sèvis la men lè w jwenn sèvis la se devwa pa w pou al peye l alè. Ou wè kab ki nan lari yo, ou wè yon transfòmatè, dire de vi l se 25, 30 an. Donk li pa nòmal pou ti krik ti krak y ap rele edh pou yon kab ki gen pwoblèm, pou yon transfòmatè ki gen pwoblèm. Alò, ann rantre nan fon pwoblèm lan, se ke gen de ajan, gen de moun ki pa otorize k ap fè entèvansyon sou rezo a. Mwen redi l ankò, se sèl edh. ki gen dwa fè entèvansyon sou rezo a. Le jou n rive la, n ap wè p ap genyen gwo pwoblèm pàn repetitif, pàn rekiran sou rezo a ankò. Se edikasyon moun yo k pou chanje, se edh sèlman k pou kòmanse pa entèveni sou rezo a. E m ap di tou, genyen de sikui priyoritè ke de ajan ap pran abitid detoune. Sa m rele sikui priyoritè la, se de sikui ki gen yon pi bon èr dalimantasyon ke yon lòt. Chak moun sou yon sikui. Kesyon detounman sikui sa a, m kwè ke minis lan deside akonpaye nou, lapolis ap akonpaye nou tou, ilfo ke bagay sa a fini. Piske se youn nan pwoblèm. ki kreye jisteman sa n t ap wè talè a, de deklanchman, ki kreye tout kalite pwoblèm ki fè ke pèfòmans edh tou pa kapab rive nan nivo ke l ta dwe rive a. Donk, m ap mete an gad endividi k pa otorize k ap fè entèvansyon sou rezo a, ke w nan edh, n ap trake w, n ap revoke w, Si w deyò tou, n ap trake w, n ap defèt liy lan ki pa otorize a. Donk sa m voye mesaj sa a bay ke se swa anplwaye DH k ap fè dezòd, ke se swa moun deyò tou ki pa otorize k ap fè entèvansyon sou rezo a. Fò m di nou ke minis lan pale de li, men gouvènman an gen pou fè de anons ofisyèl.

Anplis la deja lanse yon apèl dòf pou n chanje teknoloji kontè ki nan lari a. Sètadi aktyèlman la edh ap sèvi a dekontè pòspeye, sètadi dekontè kote ou vann kouran an a kredi. Nou pral envèse tandans lan. Olye pou n vann kouran an a kredi kounye a, nou pral vann kouran an an pran prepeman. Donk, e paralèlman a sa, n ap chèche fon tou pou n tou reyabilite rezo a. Donk, nou lanse yon apèl dòf pou 240 mil kontè prepeye. pou zòn Pòtoprens lan e m kwè ke se sa montre volonte edh pou l granmoun tèt li, pou l kòmanse al dèyè kòb, pou l kapab an mezi li menm de peye pou pwodiktè prive yo e devlope tèt li tou.